Zanmim yo kòman nou ye? Sa li fè gen moun ki pral gade video sa, m ankouraje w pataje video sa pou plis moun ka wèl. Si w potko renmen paj la, pa neglije fè sa. Video sa m fèl maten an e lè nou gade nou wè kòman masak ap fèt sou masak e nou menm pèp ayisyen e moun nèg ki gen zam nan men yo. Li lè li tan pou nou ta pran pou nou ta pou nou ta aprann konprann ke. peyi a chak jou ke nou fè yon seri de zak konsa ladan l se valè peyi a ki ap bese se ekonomi nou ki vin ap plonje plis e jounen jodi a li menm nou menm etanke ayisyen li lè li tan pou nou konprann ke touye frè w touye sè w e ou pa konn rezon yo paske nèg k ap fè politik yo lè yo fin fè nou fè yon seri de zak konsa demen si Dye ve yo kanpe anfas nou. Yo kanpe anfas nou pou di ke nou se gang nou ye, nou se tèl bagay, yo ka fè arete nou, yo ka fè egzekite nou, konprann? Fò nou konprann ke lè w touye yon frè w pou yon nèg ki nan politik, ou touye yon frè w paske ou pa renmen yon moun, e n ap goumen kont yon sistèm, se tou nòmal paske peyi a li endirijab, peyi a p ap gouvène vre. Men, lè w fè masak, kiyès ou touye? Ou pa touye prezidan, ou pa touye depite, ou pa touye minis, ou pa touye sekretè deta. Se polisye ki soti nan mas la ki se yo ke nou asasine. Se pitit pèp la ki nan mas la, se li menm ke nou asasine. Epi gwo chabrak ki ban nou misyon yo, y ap byen viv, pitit yo ap byen viv. Epi nou menm, pitit pa nou, lekòl gen katran, lekòl pa ka fonksyone byen. Katran pitit nou ap mal edikasyon, yo pa jwenn yon bon edikasyon. Paske katran se boulvès, se politik, se peyi lòk, se kòman yo rele sa, se kadnase peyi a pou oken timoun pa ka soti pou y al lekòl. Men jounen jodi a, nou fè katran n ap goumen, men katran sa a, edikasyon pran gwo fay lakay. Edikasyon vin pi mal, edikasyon vin plis vilnerab. Jounen jodi a li lè li tan pou nou menm Ayisyen Nou sispann goumen antre nou. Nou sispann goumen pou bagay ke ki pa gen valè. An nou goumen kont sistèm sa. Sistèm sa ki kenbe nou depi nèg yo te fin asasine papa nasyon ki se Jean Jacques Dessalines e jouska jounen jodi a nou menm Ayisyen nou pa ka rale yon souf. Jouska jounen jodi a nou menm Ayisyen nou pa ka jwenn stabilite. Jouska jounen jodi a lajistis son jistis ki pwograme. Kote jij yo? Yo pa janm fè yon jijman kote pou wè ke jijman ke yo fè a, yo fè l sou baz kote pou yo jije moun nan, pou yo kondane l selon zak li komèt la. Ebyen, si l gen rezon tou, pou yo libere l. Non. Se lajan ke nèg yo ap brase anndan tribinal yo. Jij yo, se rich yo vin pi rich. Men nou menm mas la, olye nou amelyore, olye kondisyon vi nou amelyore, Se plonje ke nou ap plonje nan plis ensekirite. Se plonje nou vin ap plonje plis nan plis mizè. Men jij yo, yo tout y ap byen fonksyone paske pwoblèm ki gen nan peyi a, se lajistis ki mete peyi a nan eta li a paske tout tan jistis ou se yon jistis ki pwograme, se yon jistis ki achtab, peyi ou ap toujou nan pwoblèm ensekirite sa yo. Paske jij yo pa fè travay yo. Jij yo se kòb ke y ap defann. Jounen jodi a, po kase a se nou menm Ayisyen k ap peye l. Ebyen m ankouraje chak grenn moun ki pral gade videyo sa, ann sispann goumen antre nou, ann sispann touye frè nou, an nou renmen youn lòt, konsa, Ayiti ke nou reve a, petèt nou ka jwenn li demen si Dye vle. Ebyen m ankouraje chak grenn moun pataje epi pran konsyans de eta nou, epi n ap kontre nou yon pwochèn videyo. Tchaw tchaw!